Bonjou bonswa tout abone nou yo pou mwen koman nou ye Jodi a nou pot yon lot video pou ou kote nou pral fè yon ti pale nou de Rutshelle Guillaume Rutshelle Guillaume li menm depi yè tout rezo yo se de Rutshelle selman yap pale E jodi a la gon nouvèl ki fèk tonbe kote ke ex Rutshelle la li menm ap pale de foto ak video ke li gen e ta sanble li gen ide pou l lage yo tou. E l tou pwofite pale sou kesyon 58 mil dola ki t ap pale kote ke yo fè konprann ke Rutshelle te manje 58 mil dola pou yon nèg. Jiska prezan dosye 58 mil dola pa yon dosye ki konfime paske nou te jwenn yon video kote ke Rutshelle te rele misye pou l te pale avè l sou kesyon sa. E jan nou wè a, nou pa ka di si se yon bagay ki vrè, si se yon bagay ki fo tou. Brèf, ann kite sa, ann antre nan sijè jodi an ki se kesyon ex Rutshelle lan ki t ap pale sou de kesyon 58 mil dola epi l te tou pwofite pale sou kesyon anpil foto avèk videyo Rutshelle ke Rutshelle li menm panse ke misye Pa gen ankò paske telefòn misye te vin pèdi men ta sanble misye te anrejistre tout foto ak videyo sa yo sou kont Google li. Ann pran yon ti poz letan poun moutre w kòman pou abòne ak chanèl la epi nap tounen tout swit aprè poz lan pou nou kapab fèw tande Ex Rutshelle lan li menm ki tap pale sou dosye sa nan yon nan emisyon Wiser Show a.
Pou Roody Delpé ok.

Siw te menm jan a Roody Delpé ou gen anpil bagay Rutshelle la ou te ka mete deyò Kòmsi ou Tankou kisa Tankou foto toutouni ti bagay entim Audio conversation voice Pictures Oh pictures Videos Hey! Foto ak videyo Mezanmi pictures vle di foto videos vle di videyo Sa w di I'ma give you a shot Sorry Map baw on Map baw on shot

Gen foto Rutshelle te konn voye ba ou, Dieu soit loué ou te gen bakòp, ou gen yo, ou gen yo toujou? M gen tout konvèsasyon, m gen tout bagay, m ap montre w tout bagay. Paske ou wè, yè, bon ekskize m si Guy Wewe tande sa, yè m te pale avèk Guy Wewe, lè bagay la fè m mal, m pa wè ki kote pou m ale, m pa konn kiyès pou m pale, fanmi m ap bagay, sa vrèman te kraze mwen. M di Guy Wewe, m ap montre w yon seri de bagay, m ap montre w tout bagay, m ap eksplike w tout bagay okòmansman avèk. Men m pa bo anyen, ou konprann, li di non m pa fè tip de show sa yo. Ok. M di non ok, m pa vle, m pa, m pa pral ba ou tou, m byen konn ou pa, but at least pou lè sa rive sou ou si yon moun ta di ou pou ka demanti moun nan pou di moun nan ok m konn la verite an. Sa sèlman m bezwen w fè pou mwen. M pran telefòn mwen, ok, m di ki nimewo telefòn moun sa a? Li di Rechèl, m di kiyès moun sa a? Rechèl, m di ok. Li konvèsasyon sa a ale. Tèl dat, tèl dat, tèl dat. M di ki kote m te ye la, anndan ki kay? Kiyès sa? M di kiyès ki te kouche sou kote m la avè m la? Rete!
Kiyès?
M di ok, ou wè l? M moutre l tout bagay de an tèt, ou ka rele l, li gendwa pa vle pale de sa. M moutre l de tout bagay o kòmansman. Jiska la fin e m dekri tout bagay pou li ok ki kote e m pran e gon kote ankò li fèm wè yon bagay ou konnen lèw pran yon foto ok foto an wal nan details foto an baw a ki jou ki jou ki lè el moutre w map lan the location
Depi w gen iPhone lap moutre w m pa konn pou lòt telefòn Samsung does that ok ok an ale.
Pandan ke m ap montre l foto kisa l te fè, m byen kontan l te fè sa, li klike sou kèk foto pou l wè ki kote foto a te pran vre, ki kote l te ye, li di oo se kay Rachel dèyè, m pa bezwen m pa di ki kote, epi l di oo lè li zoom nan location nan, location nan pin exactly. M ap ban w short example sèlman ok. Foto ke mwen te gen avèk kostim, m kanpe, m souriyan pandan ke m te Ayiti 26 desanm or 27 desanm. Bon jan nou kapab wèl la se konsa bagay yo tap dewoule m panse m pa gen anyen m pral ajoute anplis paske nou gentan wè tout bagay deja men daprè mwen menm m panse ke si misye se te ex Rutshelle vre janl dil lan li te gen anpil chans pou li te gen foto avèk video sa yo yon bagay ke anpil moun konnen deja epi tou yon bagay ki pase deja ansanm avèk yon moun ki te mennaj ou m panse ke popilasyon an pat bezwen konn tout bagay sa yo. Antouka fanatik yo kite yon kòmantè pou n dim kisa nou panse de videyo an epi pa bliye bay videyo a yon like sin te renmen l patajel avèk zanmi nou fanmi nou pou nou kapab edem agrandi chanèl la nou bezwen 10000 abone se gras avèk èd ou sa ap arive posib tchaw nap tande vwam ankò nan yon lòt videyo sou menm chanèl la.